Nan diskou piblik an Ayiti, gen tèm nou tande souvan, tankou teritwa pèdi oubyen zòn de non dwa. Ekspresyon sa yo, nou tande yo prèske chak jou. Yo itilize yo nan politik, nan medya. Men jamè nou pa fasil tande yo pale nou de zòn pwoteje ki se aire protégée an franse. Ben, petèt se paske nou gen yon Leta k ap mache pèdi men ki pa janm pwoteje. Tous ces quartiers sont sous le contrôle des mafias, pas celui de la police. Ils sont à nous. Èske sistèm pwoteksyon anviwònman an Ayiti se yon reyalite operasyonèl oswa li rete yon konstriksyon legal ki pa aplike sou teren? Avan nou kite w al di sa w panse nan kòmantè a, vini pou nou ba w pwennvi pa nou ak eksplikasyon nesesè pou fòje opinyon w. Bienvenue dans un regard sur l'environnement Nan sistèm legal ayisyen an, Pwoteksyon anviwònman an pa yon lide abstrè. Li gen baz li nan plizyè sous dwa. Premyeman, Konstitisyon 1987 la rekonèt enpòtans anviwònman an kòm yon eleman esansyèl pou lavi popilasyon an. Leta gen obligasyon pou pwoteje resous natirèl yo pou jenerasyon prezan an ak jenerasyon k ap vini yo. Dezyèmman, gen lwa ak kad legal ki vize jesyon natirèl yo. Espesyalman sa ki konsène zòn ki gen valè ekolojik, kiltirèl oswa istorik. Twazyèmman, gen yon enstitisyon espesyal ki kreye pou sa, ki se Ajans Nasyonal dè Zè Pwoteje, ANAP. Enstitisyon sa a gen pou misyon, Idantifye zòn ki dwe pwoteje, defini limit yo, asire jesyon yo sou plan administratif ak teknik, Epi fè siveyans ak kontwòl. Sa fè ANAP se otorite teknik santral sou tout èr pwoteje an Ayiti, paske l se Ajans Nasyonal dè Zèr Pwoteje. Nan tewori, Leta gen obligasyon pou idantifye, delimite epi pwoteje espas ki gen valè ekolojik oswa kiltirèl.

Yon èr pwoteje se yon espas jewografik ki byen delimite, rekonèt legalman, epi jere espesyalman pou asire konsèvasyon lanati sou lon tèm. IUCN etabli yon sistèm ofisyèl mondyalman rekonèt, ki klase zòn pwoteje yo selon objektif jesyon yo, pa sèlman selon non yo. Klasifikasyon sa a gen sis kategori prensipal, e premye kategori a divize an de, ki se, Kategori 1 A ak Kategori 1 B. Men nou pa bezwen enkyete nou, nou pap fè anpil pale nan zòrèy nou. Nap touche sèlman kategori ki enterese nou yo. Kategori 1 A a genyen rezèv natirèl entegral, Objektif Leta nan kategori sa a se pwoteje lanati nan eta li orijinal. Egzanp nou ka pran nan kategori sa a se zòn syantifik yo ak kèk laboratwa natirèl. Kategori 1 B a genyen ladann zòn sovaj yo. Men kategori 2 a plis enteresan toujou. Ladann genyen pak nasyonal. Yonn nan kategori ki plis itilize nan mond lan oubyen ki plis respekte. Nan kategori 3 a, n ap jwenn moniman natirèl yo. Nan kategori 4 la, genyen pou objektif pwoteksyon espès ak abita. Nan kategori 5, se la n ap jwenn peyizaj pwoteje a. Sa trè enpòtan pou Ayiti. Se zòn kote moun ak lanati ap viv ansanm, kote ki gen valè kiltirèl ak natirèl melanje. Objektif la se pwoteje enteraksyon moun ak anviwònman. Egzanp an Ayiti nou ka pran se Pak Nasyonal Istorik, anndan l gen Sitadèl Laferyè, Palè San Sousi, Sit dè Rami. Sitadèl Laferyè se yon moniman istorik ki klase kòm patrimwàn mondyal unesco. Sa enplike plizyè obligasyon pou Leta. tankou pwoteje entegrite fizik sit la, kontwole aksè ak kantite vizitè, mete plan jesyon ak sekirite, anpeche itilizasyon ki mete lavi moun oswa patrimwàn nan an danje. Men sa k ap fèt sou teren an diferan. Reyalite a montre yon dekoneksyon klè. Vin pa gen limit strik pou kantite moun ki ka antre, aksè yo pa byen òganize, yon sèl antre, yon sèl soti, jesyon foul moun pa estriktire, wòl enstitisyon yo pa byen kowòdone, Sa vle di, obligasyon legal yo egziste, men aplikasyon an, hum! Bon m pa pale, egzanp Sitadèl la eksplike tout bagay. Se sa k fè nan dat 11 avril 2026 la, nan Sitadèl Laferyè, yon sit ki sipoze pwoteje anba lalwa ak prestij entènasyonal unesco, nou rive fè sa nou konn fè pi byen, ki se transfòme yon espas istorik an yon zòn danje piblik. Gen lòt ti bagay nou renmen fè nan yo tou wi, men yon nou pa antre nan tout ti detay. Yon foul moun antre san limit, san kontwòl, san okenn planifikasyon serye. Tankou kapasite sit la te elastik, tankou sekirite pa t janm yon obligasyon legal men yon senp opsyon. Yon sèl aksè, pa gen jesyon foul, pa gen estrateji evakyasyon, men gen anpil konfyans ke anyen p ap rive paske Ton Kristòf ap pwoteje yo.
Rezilta a pa t pran tan pou l te parèt. Bann san prensip.
Moun kouri pou Ton Kristòf, epi plizyè dizèn lavi pèdi nan yon espas ki te sipoze pwoteje yo. Tout bagay la, tout prensip nou t ap bay, tout klasman nou t ap site talè yo, se te sou papye. Règ, enstitisyon, responsab, menm estati entènasyonal, akoz yon sèl bagay, lalwa pa ka aplike pou kont li. Paske an Ayiti, nou pa toujou bezwen katastwòf natirèl pou fè trajedi, pafwa se neglijans òganize ki sifi. Nan dwa administratif ayisyen an, Leta ka responsab lè yon sèvis piblik pa fonksyone jan li dwe fonksyone epi sa lakoz domaj previzib. Nan ka sa a, kesyon yo klè, èske Leta te prevwa risk la? Èske ANAP te jere sit la jan lalwa mande? Èske bsap te jwe wòl li kòm fòs sekirite? Èske otorite lokal yo te enplike? Sa montre yon pwoblèm responsablite. Men de ki egzakteman? ANAP? Bsap? Otorite lokal ou ajan sekirite Sitadèl yo? Anfen, si gen, wa kite repons lan pou nou nan kòmantè a. Men tout sa nou dwe konnen, sè ke on aire protégée, li pa eksiste paske li ekri nan lalwa, li ekziste paske leta kapab pwoteje li sou teren. Mèsi paske ou te pran tout tan sa pou tande nou, pa bliye ankouraje travay sa jan ou kapab. E nam di ou a la pwochèn pou yon lòt epizòd. Deja tout prouve.